Tout tout tout moun ki fèk abòne avè chanèl la mèsi avè moun ki toujou la avèm ki toujou kòmante ki toujou like ki toujou chè e byenveni avè tout tout tout nouvo abònem yo guys yon gran gran mèsi chanèl la byen mache tout bagay ap byen mache ok em pap bliye tout tout ansyen abònem yo. Kite la avèm depi lè chanèl la te fèk kòmanse Jis kounyè ya Ok guys jodi a m vin avè yon videyo pou nou Tit videyo a se Kisa ou te anvi manje lèw te ansent Se yon tag li ye Kiyès ki tag mwen nan videyo sa Sasa Cheron Si ou pako abòne avèl pase vizite chanèl li a. Abone avè chanel li a di chachwin Aisha ki voye w ok guys so video sa vreman enteresan pase gen anpil moun tou ki te toujou ap mande m kisa Aisha gen bo figi l bagay sa yo yo toujou ap mande m sa Aisha gen bo figi l so nap tou konnen nan video sa nap tou konnen kisa li genyen bo figi li ok. Ann ale pou videyo a guys. Ok guys an nou pati pou videyo a kisa m t anvi manje lè m te ansent guys si m di nou sa m t anvi manje e kisa k leve bò figi Aïcha la men ni men ni nou ka wè l la men ni bò figi l Aïcha. Nou ka wèl bò figi l la kisam te anvi manje on bagay byen pase on bagay byen byen byen pase guys kisal te ye m sonje depi lèm fèk ansent se te pizza sèlman m te konn plede ap manje pizza pizza pizza tout jounen. Epi kounye a, gen yon jou, m sot travay, epi m anvi manje pizza. Aisha ap anpeche m. M anvi manje pizza. Epi kounye a, men chak jou, chak jou, chak jou pizza. Chak jou pizza, chak jou pizza. Pizza m te manje sèlman. Epi gen yon lè konsa, nou... Nou rele, nou òdè yon pizza, epi yo di pou sa ke kote nou rete a, yo pa fè. Yo pa fè livrezon, yo pa fè delivri, kòm si yo pa vin mennen lakay pou nou. Sa vle di e chèche pou nan chèche. Kounye a m di yo, mezanmi, jan m anvi manje pizza sa la. Aisha pa anpeche m fè videyo. M di jan m anvi manje pizza sa la, mezanmi, epi pou. Poum paka jwenn pizza sa Kounye a mwen menm a Dezi Black nou te pran taxi nale Nou al achte pizza Men chak jou pizza Pizza m pa manje lòt bagay ke pizza Pizza pizza chak jou Epi kounye a nale nal achte pizza Men chak jou Bondye mete Gen yon ti stò lèm ap sot travay fòm pase achte pizza Chak jou chak jou chak jou Bondye mete poum Poum al achte pizza Epi kounye a, gen yon jou pandan m sot travay epi mwen te anvi manje pizza. Tout bagay nèt se pizza ki bon nan bouch mwen. Kounye a m anvi manje pizza epi lè m al nan stò a, m di m mande pizza, yo di m ke pizza yo ap fèt, yo pa ko menm. mete yo anba fou pou yo fèt. Mezanmi! M di, woy! M mete men m bò machwè, m di, woy, jan m anvi manje pizza sa la! Epi kounye a, m te gen yon kouzin mwen avè m, li di konsa, woy! W ap tou make pitit la. M di, se vre? Kounye a, l di, bay dèyè w de tap. Epi, pa w pa w m bay dèyè m de tap. Oh oh se sa ayisyen di ayisyen di lè lè w bay deyò de tap la en timoun nan pap manke kounye a mwen m di ah bagay sa pa verite m pa kwè m pa kwè bagay sa e verite li pa mache vre epi kounye a men sa rete men chak jou bondye mete pizza pizza ki bon nan bouch mwen m te konn bwè soup m te konn bwè soup avè pizza men m fè tout jan pou pitit la pat make li stil make kanmèm. Vin chita. La fè fòs avèm. Wi guys, chak jou se pizza, pizza, pizza, pizza. Pizza pou manje. Epi kouzin mwen an di woy pitit la make. M di kisa? M di a bagay sa yo pa verite. Kounye a lè Aïcha fèt, lè m fin fè Aïcha epi yo lonje Aïcha ban mwen premye bagay m gade, m gade bò figi l m di banm wè si l make. M pa wè anyen m di men m di konsa m di m te di bagay moun yo ap di o depi w manyen bò figi w pitit la ap make a m di m te di l pa verite men men m pa wè pyès mak. M met Aïcha atè. M di mennen, m di men m pa wè pyès mak epi moun yo di pou sa ki oh depi depi depi ou manyen ou ou ou anvi manje yon bagay ou touche bò ou touche yon nenpòt kote timoun nan ap make. M di mennen m pa wè pyès mak. Oh oh pito se te vre. Aïcha gen yon semèn lakay, 2 semèn, bagay pa janm bagay. 3 semèn, paske nou konnen lè timoun nan fèk fèt, figi li yon ti jan wouj wouj wouj. E bagay la ki bò figi l la, li wouj epi l fè yon mak konsa, menm jan avèk tras pizza. 2 semèn prèt, anyen pa janm pare. 3 semèn prèt, 1 mwa prèt. O o, kou Aïcha kòmanse chanje koulè guys. Lèm gade mwen ba la pare. Bon figi li. M di woy, m di meni, m di meni pizza m tan anvi manje a, m di meni pizza parèt bon figi li. Mezanmi papa Aisha di gade sa w fè Yon tranch pizza ki 1 dola men w make pitit la E lè a m t al achte pizza m pat jwenn pizza epi m te kite travay la m tèlman te grangou m ap prese pou m vini kote m konn achte pizza pou m te ka vin achte pizza Papa Aisha di mennen men w make pitit la pou 1 dola 2 dola Epi kounye a doktè isi tèlman vòlè e mwen menm Nou menm ayisyen nou konnen depi baay sa yo depi se anvi li pap janm li pap janm kapab efase bò figi kounya yo vin ap plede fèm fè makak ap mache kay doktè Aïcha gen 2 mwa yo di m ou fòm pran bonè pou figil pa se si pou yo ka wè sa pou yo fè a ba la epoutan lajan yo bezwen fè avè asirans kounya moun yo la yap fèm mache kay doktè mache kay doktè. Epi, yo fè m kòmanse ale lè l gen 2 mwa. Lòt la vre mande l, li di kou l gen 3 mwa pou m vini. Lè l gen 3 mwa m vini, moun yo plede fè makak, dezabiye Aicha, fè foto, al fè pil radòt bagay sa yo. Epi kounye a, yo di m y ap rele m. Yo ban m apwentman pou m vini lè Aicha gen 3 mwa. Lè Aicha gen 3 mwa m vini, moun yo di konsa, o, Nou konnen li piti toujou pou m eseye vini avè li lè li gen 6 mwa. Pou yo wè eske l ap vin grandi bò figi li oubyen l ap vin pi piti. Nya m di ok, lè m gen 6 mwa m vin avè li, yo di o kòmsi yo wè l ap vin pi piti bò figi li, bagay sa yo, y ap voye m ka yon lòt doktè. Kounya lè m ale kay doktè sa, kou doktè sa ap bouke manje lajan, li ta pral vin voye m kay yon lòt doktè ankò. Kounya m di, ah, you know what? M di, mezanmi, ou konn sa k pase? Bae sa yo, timoun nan fèt avè li bò figi l. M di se yon bagay k ap rete pou tout vi l li ye. M di, ah, m pa kwè sa ap chanje. M pa bezwen fè. Mabrida pral mache kay doktè tout jounen avèl poutèt on bagay ki pap mache se kòb moun yo fè sou li kounya m oblije m vin bay vag m oblije tou kite papa Aïcha di vag paske li pa fè Aïcha pyès mak so pa vire bò figil pou gade byen w pa p wè sil gen mak la e li pa fèl lèd o defè Aïcha pa nwa nwa Aïcha gon ti koulè bagay nòmal men w pa wè li twò parèt Twò lèd bay sa yo bò figil. Kounya papa Richard di a an nou bay vag paske se mache doktè ap plede fè nou mache fè makak epi kounyea nou vin bay vag. Men ni kòm si m wè tout otan Aisha ap grandi se konsa bagay la ap vin pi piti bò figil. Men ni nou kapab wè la Aisha pale. Nou kapab wè lap gade televizyon. Si m pa fè. Nou kapab wè la bò figi li nou wè. Nou kapab wè tout otan l ap grandi lè l te bebe a se kòmsi m te wè tout li te pran tout bò figi l nèt nèt nèt lè l te ti bebe. Kounye a tout otan l ap grandi m wè l ap vin l ap vin ratresi nan figi l. Enben se konsa lè nou anvi manje yon bagay lè nou ansent eseye wè si n a jwenn li e pa manyen bò figi nou Olye nou manyen bò figi nou. Olye nou manyen bò figi nou pito nou manyen yon lòt kote. Pito nou manyen bouda nou. Oubyen nou manyen yon lòt kote. Bagay anvi sa son pwoblèm. Ok guys se te tout istwa sa. Koman Aïcha te arive gen mak ki te bò figi l la nou kapab wè. Anpil moun konn ap mande m pou li. Se te konsa li te arive genyen ni ok guys mèsi avè Sacha Cheron ki te tag mwen janm di a pase vizite Sacha Sasa Cheron pase vizite chanèl li a abòne di Chachwen Aïcha ki voyew e m kwè lè nou fin gade videyo sa nap sispann mande m kisa ki bò figil se te on anvi pizza se te on pizza gen moun ki panse se lèt kaye m pat janm anvi Bwè lèt kaye anyen menm se te yon pizza li te ye paske se te pizza m te manje anpil. Te gen yon pwoblèm ankò, m tèlman te manje pizza depi o kòmansman, lè Aïcha, lè m gen 3 mwa ansent, doktè di m sa m ap manje a pou m sispann ladan l men m pap kapab. Se te li menm sèlman m te konn manje, bebe a te gentan twò gwo nan vant mwen. So se te pizza m te konn manje m te oblije kontinye manje pizza ok guys se te tout istwa a sa e si wap gade video sa pou premye fwa tanpri abòne kite yon kòmantè m wè si sa rive w deja pandan w ansent kite yon kòmantè m wè di m kisa w ta renmen manje ok guys m swete nou enjoy ti istwa a ti tag la si wap gade video sa pou premye fwa abòne. Envite yon zanmi nou pou plis plis bèl videyo ok guys. M swete nou enjoy. N ap wè ankò nan yon lòt videyo. Bye.